Bonjou ou byen bonswa tout moun sa depan de lè ke nou pral gade video sa jou a rive demen si Dye ve 23 e imigran yo deside pou yo fè karavan nan vreman so depi vè 6 è di maten moun yap kite tapachula pou yo pran direksyon pou wout fontyè yo pou Ciudad de México pou nenpòt lòt kote ke yo vle ale a paske moun yo di yo pa kapab ankò yap kite tapachula men imigrasyon de kote pal tou

ke imigrasyon pa gen dwa depòte w si se pou koz migratwa. Petèt sou vòlè, sou fon lòt bagay, asirèman yo ka toujou depòte w, men si se pou koz refijye oubyen migratwa, yo pa gen dwa pou yo depòte w, yo pa ta sipoze. Men nou konnen Meksik tout bagay fèt alanvè, yo ka toujou depòte w. Men daprè lalwa, depi yo ba w rekurso sa, imigrasyon pa gen dwa arete w pou koz migratwa, l pa gen dwa depòte w tou. Enben imigrasyon nan peyi Meksik gentan fè moun sa yo konnen tou, Gen lwa nan peyi Meksik ke ki di ou sipoze rete nan zòn ke ou ye lè w kòmanse yon tramite nan zòn ke ou ye an. Sa vle di si w te kòmanse tramite a Chiapas, ou sipoze rete Chiapas. Imigrasyon gentan avèti moun yo e ke yo sipoze rete nan zòn ke yo ye an paske Recurso de Amparo a toutotan jij la pa fin detèmine, pa gen yon rezilta definitif ki bay, Asireman li pa gen valè ankò si w kite zòn ke ou ye an, li cancel otomatikman. Paske se pou zòn nan ke yo ba ou l. Men toujou gen moun ki di, ke se swa jan sa pase, jan l pa pase, y ap pati nan karavàn nan. Pa gen anpil ayisyen vreman ki ladan l, se plis lòt nasyon nou jwenn. Men asireman tou, m pale avèk kèk ayisyen ki di, wè pa wè demen si Dye ve, ke se swa jan sa pase a, Yap pran wout lan paske yo pa ka viv Tapachula ankò, Tapachula envivab. Asireman, pa gen kote pou pikon epeng ankò, moun pa ka jwenn kay pou yo lwe, gen moun kap dòmi nan lari, moun pa gen kòb, pa gen travay. Moun yo di, lanfè pou lanfè, yo pito. pran lanfè a nan mache nan lari an paske son lanfè li ye tou lè wap mache nan lari an paske yow pou soti Tapachula pou rive Ciudad de México monchè wap pran divès jou pou mache pou rive nan zòn fontyè sa yo oubyen pou rive menm nan ap may mezi rive nan fontyè yo nan kapital la pou rive nan kapital la wap pran plizyè jou ap mache. Paske wi m te fè l nan bus yon lè mwen menm m t al Tapachula pou m rive nan kapital la m fè 12 è de tan nan bus so na imajine nou pou w ap mache a pye sot Tapachula pou fè l pandan se tan m te fè l nan avyon tou li te ka 45 minit 1 è de tan m te fè l nan avyon epi apre sa m te vle fè eksperyans lan nan bus so mwen imajine m yon moun ki pral fè l ap mache a pye so w ap fè divès jou nan wout. Donk, menm si nou gen Recurso de Amparo a, imigrasyon gentan avèti nou ke depi nou kite zòn nan, li pa gen valè ankò, li cancel, so yo nan tout dwa yo, yo ka depòte w san danje. M pa konn si se presyon y ap bay pou yo fè moun kanpe karavan nan. Men moun yo still motive, demen si Dieu veut a 6 heures du matin yap tann tout moun, m panse plas Bicentenaire de Tapachula kote gen kèk òganizasyon aktivis dwa moun ki ap òganize karavan sa paske yo santi ke imigran yo vrèman pa ka viv Tapachula kote menm moun Tapachula di relanmwey yo pa kapab ankò. Paske gen twòp imigran, e moun ap dòmi nan lari, gen moun ki pa gen kay yo oblije fè bezwen yo nan lari. So, yon grap, yon ekip pwoblèm k ap pase nan Tapachula nan moman an. Men kounya la, m pa ka di nou ni ale, m pa ka di nou ni pa ale, men imigrasyon gentan voye avèti nou ke si. Se te yo menm, yo tap rete Tapachula, paske lè w fin kite zòn ou ye an, menm si w gentan pran refij, menm si w te gentan gen pwotokòl la nan men w, depi w kite Chiapas, ou kite Tapachula, ou riske depòtasyon legal selon dwa moun, selon imigrasyon nan peyi Meksik. Donk, desizyon an nan men w, ou menm ki gen pou w al pran. Paske m konnen gen nan nou ki toujou swiv mwen, nou ekri m se vre, men m panse ke desizyon an se nan men nou l ye, m avèti.